Bliye yon ex ou pa yon bagay ki trè fasil, sitou si fanm sa se yon fanm ou te gentan ap planifye viw avèl deja. E mwen konnen sa rive anpil nan nou la kote nou arive pèdi yon ti fanm ke nou te renmen anpil akoz de yon bagay ki te mal pase nan relasyon an. Pou jan kew te renmen fanm sa, li stil ap domine lespriw. Pou w wè vi a ta gen sans pou ou, fòk ou ta retounen ak ti fanm sa. Ebyen mon ami, sediksyon wot tansyon ap di w sispann bay tèt ou pwoblèm, paske nan ti bout videyo sa sèlman, mwen vin ba w kèk ti teknik k ap pèmèt ou tounen ak èks ou genyen an, espesyalman si se yon fanm ke ou toujou renmen. Alpha, ou konn prensip la deja, se abòne avèk chanèl la, aktive ti klòch notifikasyon an yon fason pou w pa rate okenn nan bonm sediksyon wot tansyon ap lage yo. Premyeman, chache gen kontwòl li. Sa vle di chache re antre an kontak avèk fanm sa. Mesye, lè m di chache re antre an kontak avè l la, se pa depi ou fin jwenn nimewo l epi pou al kouri gentan ap ekri l pou di l o, bebe, mwen pa imajine lavi m san ou, o, silvouplè retounen nan vi m. Non mon ami, m ap tou di w sa, si w ta rive fè sa, Fanm nan ap vin remake ou dezespere. Lè konsa l ap vin meprize w paske ou fè l wè san li menm lavi w fini akoz de plenyen w ap plenyen nan pye l la pou l ka retounen nan vi w. Frè m, lè m ap pale de chache gen kontwòl fi a, ou pral fè bagay yo yon lòt fason, kote ke fanm sa ap sezi wè li retounen avè w san ke li pa rann kont. Si depi lè relasyon an te kraze a, fanm nan te tou chanje nimewo telefòn pou ka pa plede rele l ni plede ekri l. Kounye a mon ami ou gen pou devwa lage yon DM nan box li atravè rezo sosyo yo. Men ou dwe konnen, mesaj la pa dwe gen okenn rapò ak ou menm k ap chache yon mwayen pou l ta tounen nan vi w. Ni tou ou pa dwe ensilte l. Sa vle di, piga ou al di gade pouki vye nèg li kite w. Men de preferans, ou pral eseye raple ou de kijan ou menm avè l te konn viv alepòk nou te ansanm. Pa egzanp, ki rèv ou menm avè l te genyen? Kisa depi ou fè li te konn gen souri sou vizaj li? Kisa ou te konn fè e ke li te konn pran anpil feeling ladan l? Elatriye. Chache jwenn yon bagay ke ou konnen ke se toujou avèk yon kè ki plen ak lajwa li te konn ap pale avè w de li. Kounya ou pral itilize bagay sa pou ke imedyatman li wè mesaj ou a pou l kapab raple l de kòman li te toujou fyè pou l pale avè w de yon bagay konsa. E sa ap fè l remake ke ou diferan de tout lòt ex li genyen oparavan yo paske ou pa vin plenyen nan pye l. Anplis, w ap fè l remake kite li kite w la pa fè okenn efè sou ou. Lè sa, fanm nan pral kòmanse poze tèt li kesyon nan di ke. Èske kouri li te kouri kite avè w la se te pi meyè desizyon ke l te pran? Èske pi devan li p ap vin regrèt dèske l te kite avè w? Elatriye. Depi fanm nan kòmanse poze tèt li modèl kesyon sa yo, l ap vin kòmanse doute de tèt li. E la, w ap tou jwenn yon bèl avantaj sou li pou w kapab di l pa egzanp, Vava, pandan m ap ranje rad mwen yo, mwen remake gen yon mayo ki manke. Epi nan reflechi, mwen vin raple m ke m te bliye l lakay ou a. Ou ka di m ki lè w ap disponib silvouplè pou m ka pase pran l? Ou wè la mon ami, fanm sa ap tèlman enpresyone de entèlijans ou pou fason sa ke w itilize pou w ka pale avè l la frè m. Men fòk ou konnen tou ou pa dwe dezespere si fi a pa demontre w sa. Paske nan nati fanm nan menm, ou mèt fè yon bagay ke li apresye, men l ap fè tout sa ki posib pou w pa remake sa. Sitou. fanm sa se yon ex ou. E lè fanm sa reponn ou, si l se yon fanm ki toujou dirèk nan pawòl li yo, ou ka wè l di ou. Ou kwè se sa w t ap di blofè, ou dèyè bous, antouka, chache mari w la ti nèg, paske ou pa gen mari w lakay mwen. Men si se yon fanm, lemoman ou tèks li a, souvni ou gen avè l yo vin moute nan tèt li, sanzatann ou ka tande l di ou, Mwen pral verifye pou ou, men, mwen pa kwè w te kite mari w lakay la non. Mon ami, peu enpòt sa l te di w, rale pawòl pou w ka kenbe konvèsasyon an pi long. Men atansyon, ou pa dwe moutre l anvi ke w genyen pou w retounen avè l. Epi, pandan li toujou kontinye ap tèks ou, ou ka di l, Peu enpòt jan sa ye, m ap toujou rete nèg ke w te swete fè vi w avè l la. E mwen vle fè w konnen Map toujou disponib pou ou a chak fwa ou bezwen yon moun pou w pale. Ou wè la frè m, a chak fwa fanm nan pral li grenn mesaj la, lap fini pa remake li enposib pou l debarase l de ou. Epi a la fen ou gen pou devwa pou w asire l ke li pap janm jwenn yon moun ki konprann li pi byen pase w e ki ap toujou sipòte l nan nenpòt sikonstans la. Epi se konsa fanm sa ap kontinye doute de tèt li wi frè m. E plis lap doute, Se konsa l ap wè ke l te twonpe l lefèke l te kouri kite ansanm avè w. Dezyèmman, chache repran plas ou te gen nan vil la. Frè m, yon fi ki arive kite avè w, li rive menm chanje nimewo telefòn pou w ka ba l lapèl, epi ou jwenn yon fason pou re-antre an kontak avè l, Epi lè w ekri l, li pa inyore mesaj ou? Ou mèt kwè m mon ami, gen yon vid nan relasyon ke li ye a ki manke konble. Sinon, fanm nan pa t ap gen tan pou l li mesaj ou, alevwa pou l ta fè w repons. Alò mon ami, pou repran madanm ou, ou pral gen pou devwa voye nèg ki nan vi l la anba. Kòm se yon fanm ki te nan vi w deja, li vin pi fasil pou akonpli misyon w pandan ke ou pral itilize tout pwen fèb li yo. Pa egzanp, tout sa w konnen depi yon nèg fè, nèg sa ap kapte atansyon l. E depi ou jwenn atansyon fanm nan frèm, tout bagay sanse fini wi. Kounya ou pral di l oswa fè yon seri de bagay ki gen rapò ak sediksyon pou w ka rann fanm nan vin irezistib jiskaske li retounen nan bra w oubyen ou vin gen madanm ou san ke li pa menm imajine si yon bagay konsa te ka fèt. Mwen espere ke nou te enjoy videyo a. Babay tout moun, randevou a la pwochèn pou yon nouvo videyo.